Koman nou ye, koman nou ye, jodi an m pral pale de je zolenpik Arjantin kap jwe kont la Frans. Si n ap gade 2 ekip yo pou jwè yo genyen, jodi an la Frans favori e moun te kapab atann yon. E sansasyon de Arjantin. Men veritab favori a se t ap Lafrans. Paske yon ekip ki genyen ladan l Lagazette ki reprezante Frans pami granmoun yo, paske yo pran 3 jwè ki depase 23 zan pou akonpanye gwoup de jwè yo. Ebyen Lagazette se jwè Lyon ki fon pase nan Arsenal. E sezon sa a k sot pase an pou Lyon rete an premyè divizyon La Gazette te trè enpòtan. Dayè gen anpil moun ki panse ke La Gazette te kapab menm fini nan ekip tip chanpyona de Frans lan tèlman misye te enpresyonan. Lacazette anndan ekip sa e son trè bon atakan e yon bon bitè anndan ekip sa toujou genyen Mickaël Olise e ki se yon milye tèren ofansif ki nan Crystal Palace kap jwe nan ki tap jwe nan Premier League lan e misye apèn rejwenn Bayern Munich e se yon jwè de ro nivo menm Langletè kòmanse ap panse avèl

E Caliendo an ki fòme nan Paris Saint Germain, yon atakan la gentan genyen ekip kap fè zye dou avèl, ekip nan bon nivo. Désiré Doué an, Bayern Munich enterese avèl, Paris Saint Germain enterese avèl, yon jèn footballè ki genyen 19 ans, Ryan Cherki se Lyon. k ap jwe nan Lyon, ki te yon titilè endiskitab nan ekip Lyon an, menm si nan sezon sa a misye pèdi plas lan, men Shekir rete yon jwè enpòtan anndan ekip Lyon an, li nan Lafrans sa n ap pale a, se de jwè k ap jwe an Ewòp e ki.

E se youn nan jwè yo itilize tou. Enben, e misye ki la pou Lafrans, e genyen anndan ekip sa a e tou Jean Mateta. E Jean Mateta ki reprezante granmoun yo tou anndan ekip Lafrans lan. Zin pou efektif Lafrans lan, ki gen 2 jwè k ap jwe nan chanpyona Dangletè lan, ki gen 2 jwè k ap jwe an Frans, majorite an Frans, ebyen ekip sa a ki gen 2 jwè k abitye nan nan nan wo nivo a an Ewòp, E ben, se la Frans. Sa vle di ke la Frans, si n ap pati sou baz efektif, li devan Arjantin. Arjantin bò kote pa li, nan zafè foutbòl jèn, li te konn poze pwoblèm. Men dènyè fwa Arjantin ranpòte yon ko, yon je zolenpik nan zafè foutbòl, se an 2000, se 2000. Èske se pa 2008 wi Ronaldinho te jwe a Brezil wi. 2008 lè sa Messi te la, Di Maria, Kun Agüero nap sonje bèl match sa kont Brezil yo genyen èske se pa 3 a 0 bon je me souviens pas men m konnen Brezil te pèdi kont Arjantin an demi final lè sa Agüero make 3 gòl. Match la fini 3 a 0, yon triple de Sergio Aguero e nan demi final, se ki pa prezan kar de final, an demi final genyen ekip Arjantin ki tap bat, li tap genyen, eske se pa Kot Divwar, Di Maria te fon sipèb gòl, nou pa bliye sa. Ebyen Arjantin li kapab konte sou Julian Alvarez ki li menm se pami jwè ki depase 23 zan ki akonpanye Arjanten yo. Gen tou Otamendi nan defans lan. Eben Argentine tou gen Echeverri sou ban an, gen Almada ki ap ansyen nan Lyon men k ap rete an prè o Brezil k ap retounen nan Lyon an janvye a. Argentine genyen kèk bon jwè tou men 2 ekip sa yo yo gen yon pwoblèm. Pwoblèm 2 ekip sa yo se ke E la frans li gen Thierry Henry e si Henry te enpozel nan coaching misye tap gentan nan yon gran ekip e eksperyans lap fè la avèk seleksyon olenpik fransèz lan se sa kap fè ke Henry Li pran dimansyon. E jiska prezan gen kritik sou Henry. E mwen tande fransè yo, e paske mwen mpa t swiv tout match yo, e yo di pou jwè la Frans genyen, li pa pwodwi yon foutbòl de kalite. Menm sa ap repwoche Didier Deschamps yo, yo repwoche Thierry Henry yo, e èske si yon moun repwoche Deschamps li dwe reproche Henry pou menm bagay la, reproche Deschamps se paske Deschamps abitye fè rezilta, men repwòch Henry an se paske Henry pa kapab enpoze l. Pou jwè misye gen la, Lafrans genyen 2 jwè ki jodi an la sou baz meritokrasi, k ap titilè nan seksyon A jwè nan Olenpik yo. Lè w pran Lagazèt, Jirou pa la ankò. Si se pou pwent, misye kapab titilè nan Lafrans sou Thuram. Ebyen Lafrans avèk efektif rich sa l genyen an, li ta dwe pwodui yon foutbòl de wo nivo pou l genyen advèsè l yo avèk briyo, avèk manyè pou l domine yo. Men jiskaprezan, se pa sa nou wè Lafrans genyen paske l genyen. Endividyalite kolektif lan a ki pa vrèman reponn. Bò kote Ajantin, wi, ekip Ajantin sa a, jwè yo pa konnen yo. Men anpil fwa, se touch taktik seleksyonè yo ki konn fè nou dekouvri nivo jwè yo, vrè nivo yo, kapasite yo. Men Macherano se yon antrenè ki an dout. Wi n kapab konprann li jèn, li manke eksperyans. Menm avèk seleksyon dè mwen de 20 tan, misye pa t konvenkan. Li pa t menm kalifye pou koup di mond lan e lè l rive, li te elimine. Men Macherano se yon antrenè tou ke. moun gen dout sou li, misye genyen pou l pwouve toujou l pa vrèman montre gran choz ak Arjantin, li pran echeveri ki plen talan li mete l sou ban, se vre ke ban an li dwe genyen jwè ki gen nivo ki pa de ranplasan men ki se de antran men jiskaprezan Arjantin ki pa vrèman montre ke li bon nan foutbòl jèn yo, Macherano ki poko gen anprent li sou ekip ke lap antrene yo men misye kap pran matirite, bon Macherano se sitou mantal li, menm si taktikman li poko apwen men mantalite jwè sa, mantalite ganyant li kapab transande ekip Arjantin nan.

ap sibi presyon fransè, fawouch, yo t ap trete mesye ti nen, ti nen, lè ekip fransèz lan te bat Ajantin an uityèm de final, se te an 2018, 4, 3 nan koup di mond lan. Eben, aprè sa, pral gen koup di mond 2022 an, final 18 desanm 2022, kote Ajantin chanpyon sou Lafrans, depi lè sa, A antre yo kounya se yo menm ko blan nenpòt ti pale yo bay fransè yo pwoblèm dayè menm nan tit kopa amerika a la Enzo Fernandez misye tap pran plezi avèk fransè yo li se yon bann afriken kongolè kap jwe pou la frans enben sa ki fè moun an ewòp yo wè ajantin trè mal dayè Enzo Fernandez misye rantre E an Angletè e semèn sa la, se te e mardi an, tèt bese, misye mache mande tout moun padon, mande fransè padon, ebyen e lafrans tou ki panike ajanten yo nan je olenpik la. Menm ekip rigbi yo sifle, im nasyonal ajantinyen ap sifle ajantin, ebyen nan ka sa. E pa rapò avèk batay sa a, nou kapab di yon batay politik, pa rapò avèk dyèl sa a, match sa a ke n pral swiv demen, ke n ap swiv vandredi, vandredi sa la a 3 zè an la, ebyen e Arjantin Frans lan, li kapab genyen e anpil e entansite, bon, agresivite pou n presi, paske e la se batay Patrick pral jwe la. Se pral yon batay patriyotik kote ke Ajantin pral defann Ajantin. E l ap defann Amerik lan tou. Paske Mbappe deklarasyon l lan jiskaprezan li mete moun nan refleksyon, li toujou kenbe yo nan batay lan. Lè l te di ke foutbòl Sidameriken an pa nan nivo Ewòp lan. Ewòp lan depase foutbòl Sidameriken an. Sa. Li poze pwoblèm. Ebyen nou mèt atann nou la a yon match dangajman ant Arjantin e seleksyon fransèz lan. Abòne a paj Facebook Spòtografi, paj Facebook Aydens Joseph e chanèl YouTube Spòtografi. Lage emisyon tout kote.